Aprem ki pou klere konsa anko pitit. Kiyes anko? Tet la bel wi sa w di. Hein? Wi.
Li fre wi. Move move. Because kounya cheri nou pral depoze ti inosan yon kote, ti inosan pral travay and apresa baby um.
Nou pral fè shopping. Nou pral fè market.
Ok cheri, nou se shopping. Nap manje, nap manje corn. Manje do a tou. Manje do chez la cheri. Ok baby. Hello! Bon, nou gen ti inosan.
Nèg manse yon pye banann, fèy li te mèt panche yo, li mèt fè sa li vle, se nan pye l pou mwen mouri. Apre sa ti inosan next.

Ou konnen Florida.
M ka tou rete, m ka tou rete pou, bon ou konnen nan, sa ka rive m rete pou Sumfest, but map gade mwen. Li pran jwen lap tou pou Sumfest. Yeah, 28 li ye.
M vin la. 28 jwen li ye? Jiyè, m annik pran tikè m, m achte tikè m tounen. Se konfòtab Ayiti.
Hein? Yeah.
Bòdè, m tèlman konfòtab Ayiti, m annik m voye materyèl m anba mwen.

M zon nèg sa wi baz. Nèg yo gen gwo bagay nan men yo gale nèg yo gen bèl bagay nan men yo men maestro m baz ou pa pranm frèm men anvan w pranm nan m baz ou pa pranm si gen 4 nèg k ap vin pranm. Yo kou he men.
Gadon tenten.
Ou sou pa pale pou tèt ou men nou pa menm ka wè kòman pou vire men.

Ok fanm nou ka wè byen. Ooh m gen pou m al live a a 7 heure et demi. Gen lè moun yo fin bote tout bagay but e pa nan walmart paske nan walmart la si l gen. Dam nan pran twalet. Twalet. Dam nan pran twalet.

Pran mannan pou madanm ou cheri. Non sa kon ti jan jòn baby sa yon ti jan ble nwa. Sa sanble bèl ti pat sa. A non non. Sa yon ki gen anpil. Cheri m renmen sa yo wi. Sa yo. Oh non e pa sa yo m renmen an baby.

E kote k video sak pase yo. Moun yo pran pizza net. Nou pa manje bagay sa yo. Non bagay chinwa. Ui.
Oh wow. Kisa te vle anko. An al cheke bread.
Lap touse baby. Oh cheri. Attention. Mwen pran gen yo cheri.

Gad gad nan trip madanm ou cheri ta pral mouri ti mat. Pati sa e pou ou cheri paske mwen m gentan fin gen tout grès pou m bebe. Mwen renmen lè w vin nan pati sa avè m men yo pa nan avantaj mwen m pa ka chwazi.

Jan misye tap di apre gèlè mwen menm tou m pral gèlè m al chèche yon mennaj chak 24 èd tan m gon nèg ou konprann sa m di w lan because bagay la yon ti jan so cheri. So, m ka bwè lèt but ee lèt, lèt, lèt zanmann, m pa ka bwè lèt sa yo cheri. Pa gen lèt zanmann non kote nou. O sa? Gen nan, gen nan ga, galon wi baby. Mwen ap gad ti bagay ti po. Po sa yo bay kansè ye nan galon. Cheri e de pran l non. Wi cherim Sa anba m vle bebe paske lè w nan dayèt ou dwe bwè e lèt zanmann lè do w Oh wap fwa fèt anba Ok Dam nan manke frape So w pa pran lèt pou manje sereyal ou menm Oh Carnation Ok baby I see you Mari m gwo gwo nèg Konprann sa m di w? So ya. Apre sa nou pral ti kote fwi yo wi baby. Ape lò fò mennen madanm ou kote gen fwi wi. Osou e talè e ti ju chadèk m baw m pa baw bwè nenpòt ju. Ou konprann e ti ju chadèk m baw menm. Menm pou sereyal cheri madanm ou fò achte bon sereyal pou madanm ou. Gen de kote m wè w pase dwat. Apa moun pa bwè byè se to si. Kote byè yo rete plen.

Yeah Oh ooh ok Waww Cheri talè ou sonje ou te pale ou di konsa fò chanm nan santi bon Bagay santi bon sou lòt bò a wi Ou l te bon? Gade la Kou l al bon Cheri N ale nan m pa vle anyen la baby ou mèt achte sa w vle Gade kote w antre k pa nan avantaj mwen. Talè mwen ap kontinye pou nou. Mwen renmen jan yo ap fè makèt la chè but. Mwen renmen lè nou chak ki gen charyo pa nou. Apre sa, lè n ap peye ou fè kat la fè yon sèl. Ou konprann? Charyo, lòt charyo gen lè gen vre pa nou. Wouyy Jezi. Hello. Mwen pa fè videyo.

Cheri m te la deja wi, nou pral jis anba kounye a, ou di ke sa ap mennen m kote fi yo pou m ka fè smoothie pou kont mwen, so let's go. Ou gentan konnen pou fè smoothie kisa pou pran. So, Sa w pral pran la cheri. Apa w pa antre avè m? Tale. Sa pou fè ki sa baby? Pou fè spaghetti yo? Ok cheri. Oh sa vit baby. Sa ki nou te la dan? Ou te di w pral pran hot dog wi baby. Wè m sonje pou ou. Ok baby. I love you baby. Paske m pa wè pen, mwen men m pa ka manje nenpòt pen, fò m manje wheat bread. Gade sa w jwenn, w oblije pran l. Pita la lè moun sot travay yo pral vini yo retire sa yo la nèt. So ok m pral montre nou sa m chwazi aprè paske m poko wè nèg la m pa konprann sa nèg la ap fè m la ale nèg la mete m kanpe lap vini lè fini m paka pran yon sèl bannann oh yon nèg ap vini m pa vle parèt twò awousa mèt pran zoranj vini se 5 dollars zoranj.

E pou smoothie a cheri, je bezwen de frèz, je bezwen de sa yo. Non, se pou sela kon a di dlo kloroks, kon a di dlo dlo dlo kloroks. Oh yes, tu vwa, tu vwa, on e tonbe aplon, on e tonbe aplon. Ok cheri en tu dwa me chwazir sa. Non cheri je sa a la mezon. Je pa bezwen de te fè depanse bokou dajan. Dan lè sa. Je bezwen di ju de kawot cheri. Mwen. Cheri je bezwen di ju de kawot.

Ok chérie je ne veux pas te forcer Ooh ok Ok dans ma vie c'est le chariot que mon mari a acheté pour moi On est venu faire du market c'est mon mari qui m'a acheté Pour 24 heures de temps Ou santi m ba w twòp pwoblèm pandan 24 èd tan oubyen? Non cheri, oh bon pwoblèm cheri, e pou 24 èd tan cheri, pa gen pwoblèm. Aprè 24 èd tan sa k pral pase? Oh cheri, règleman.

Cheri j'aime cette bagay krèm. Tu vois cette chose crème je l'adore. Si tu me dis de prendre j'allais aimer te plus. M tap renmen w anpil. M tap renmen l anpil baby. Ti jacket krèm sa m tap renmen l. Li pap fè bouche m. Li pap fè wè l pap fè m byen. Li pap fè moun gwo byen. Pou ton epaisseur se nan valeur de soins. Ok. Bon. Let's go cheri. Map la pou m. Map la pou m mete nan lè sa. Cheri apa e pa ou pran anvan baby. Nan tout la lè cheri bo gito. Ok cheri.
Yap ti pe ou tro seri. Ok kan ja rive a la mezon je ve desan. Tu va desan kwa?
Non je ve desan le frez. Oh. Ti nan va konpri.
Pou sa nan va bezon. Ti nan va bezon det selfish.

Ya Tu as vu j'ai la ju paske kan tu as un mari ou dwe mete rad pou kouvri kòw pou moun pa wè fò moun so wi on apèl sa lè moun oh cette dame est belle chéri tu vois cette dame elle est en forme wi je vais faire du sport pour que je sois like that.

Paske la bouch è gwo.
Le vant è vid.
Le vant a sèlman la fòm but nothing inside.
Yeah. Ok cheri. So m pral moutre nou lè n ap met bagay yo nan machin nan. So nan retalè. Bye. Mwen deja men ni. M te. Pase machin baby a. Yeah belief.
M te mete ladan l. So. So we gonna put it here or. Oh yes here. So.
The key. Uhmm ok. Wi cherie. J'ai besoin de tes de mains le téléphone ne va pas me permettre. Oh Jésus pa pito moun chèche kon gon vye nèg. Ou ka menaje m pou rès mwa baby. Gèlè w pa vle fè m nan pou rès mwa non.

L'argent dans la poche pou fè un petit marché. Merci chérie, but l'Heineken me fait du tort. Ok, je peux mettre ça au l'autre bord. So m pral mete chay yo a l'autre bord. Kom nou ka wèl byen la. M mete chay yo a la. En kounye a m prale nan machine. Cheri vyen ouvra la pot ne fè pa sa. Fò ouvra pot la pou madanm ou cheri ne fè pa sa. Yes cheri merci baby. Ok baby.
Oh ok baby ok ok. Sa sanble yon pwodwi ayisyen cheri. Du lwil maskreti.
Ok ok. Yo you are killing me like.

Manje bro fèt. Manje maten an.
Ou manje 7 dola. Nan manje nan restoran ayisyen. Cheri. Manje 7 dola nan restoran ayisyen. Ou konn sa yo met ladan. Lè fini e madanm ou k fèl. Se sa k matter. Eskize cheri. So m kontan w te la avè m. M ap met Instagram li anba. Al follow sou Instagram. And. L ap fè foto. L ap tag moun pwodwi yo. M ap fè l wè kiyès pou l ka tag yo. Yes.
E a voye pou li yo fè cheve l byen. Yes.
So bye. Kilè w ap kòmanse channel ou a?